Sida fè pale de li anpil sou rezo sosyal yo nan dènye jou sa yo. Wi, m di sou rezo sosyal yo paske m pa konfime eske efektivman l ap fè lapli e lebotan an Ayiti. Paske m te fè yon ti kout pye pou mwen te konfime enfòmasyon sa sou paj MSPP, malerezman pa gen nouvèl enfòmasyon ki disponib. Dènyè enfòmasyon ki disponib de VIH e sida sou paj sa, yo date de 2021 a 2022. Donk, si tout fwa. Genyen de seri de nouvo ka ki vrèman elve de sida oubyen VIH an Ayiti, ann di ke enfòmasyon sa yo poko disponib. Men, antouka, evite miyò pase mande padon. Kidonk, nou pa pral tann ke mwen konfime enfòmasyon sa pou mwen ede nou fè prevansyon, paske nou konnen ke youn nan misyon m se ede nou fè prevansyon kont tout maladi nou ka fè prevansyon yo. Kidonk, mwen gen pou m pale nou de sida, kisa ke li ye, kòm, anfèt, pou mwen raple nou, kòman nou kapab atrape l, kòman yon pasyan ki genyen VIH oubyen sida ap ye, oke, ki lè nou kapab pale de sida, ki lè nou kapab pale de VIH, ki lè yon moun ki gen viris sa kapab enfekte yon lòt moun. Brèf, sa ap nan yon lòt sijè. Men pou jodi an la a, priyorite nou, se pale nou kòman nou kapab fè prevansyon kont maladi sa. Donk, nan videyo jodi a m pral pataje avèk nou 2 medikaman ki se prep e pep pou nou kapab kontinye fè prevansyon kont sida. Depi lè nou lekòl nou aprann sida, nou pale de sida, nou konnen maladi 4 lèt la, nou konnen dè choz bazik de maladi sa. E yo toujou fè nou konnen ke youn nan metòd ki kapab pwoteje nou kont sida se prezèvatif. Malerezman nou konnen tou prezèvatif pa prezève nou, pa pwoteje nou san pou san. Paske li ka tire, li ka pete, li kapab gen tou. E pou mwen menm, pou mwen menm, klasik ki genyen nan pwoteksyon kont sida nan fè bagay, abtinans avèk. Fidète. M pa pral fè deba avèk nou paske m konnen ap gen ti pale anpil. Brèf. Donk, se sa k fè ke gras a Dye jounen jodi an gen 2 medikaman sa yo, Prep e Pep. Nan premye pati videyo sa m pral pale nou de Prep e m ap gen yon dezyèm pati m ap pale nou de Pep pou videyo a kapab pa twò lontan. Ok, prep la jan non an di an se pwofilaksi pre ekspozisyon. Sa vle di se yon medikaman ke w ap pran avan ou gen yon ekspozisyon. Men ki gwoup de moun ki dwe pran prep. Ou se yon fi oubyen yon gason ki genyen, ki nan relasyon, ki nan fè bagay avèk yon lòt moun ki sewopozitif, sa vle di yon moun ki genyen viris lan, ou dwe pran prep. Pa kont, si moun sa a, pandan 6 dènye mwa, 6 dènye mwa youn dèyè lòt, chaj viral li li endetektab, lè m ap fè lòt videyo n ap konprann ki sa chaj viral endetektab la vle di, ou kapab kanpe prep la. Si ou se yon gason ki omoseksyèl, oubyen yon fanm transjan ki ap fè bagay avèk yon lòt gason ki gen yon risk ki vrèman elve pou l ta kontamine oubyen ou pa konnen moun sa èske li kontamine oubyen l pa kontamine, si w ap fè sèks anal san pwoteksyon, si w ap fè sèks avèk plizyè moun. Ou dwe pran prep. Si ou se yon fanm oubyen gason ki ap fè bagay avèk plizyè moun, ki ap fè bagay avèk yon moun ki biseksyèl, ki ap fè bagay avèk yon moun ki konn abitye konsome sibstans ilisitik, espesyalman avèk egwi, ki nan echanj egwi, si w ap fè bagay avèk yon moun ki te genyen nenpòt IST, si w ap fè bagay avèk yon moun ki toujou ap pran Pep, si wap fè bagay avek yon travayè seksyèl ou sipoze toujou pran prep. Janm di an, prep lan se yon pwofilaksi pre ekspozisyon. An fonksyon de ki gwoup ou ye nan moun sa yo, an fonksyon de nivo ekspozisyon ou, medsen w ap kapab diw kilè ou dwe pran medikaman sa. Sètadi, èske se 24 è de tan avan ou al fè bagay, eksetera. M pa renmen pale de dozaj, m pa renmen pale de tretman ditou nan entènèt, anfèt, nan videyo. Donk, si tout fwa ou fè pati de gwoup moun sa yo, m priye nou an gras, ale nan sant sante ki pi pre w la, mwen sonje lontan te gen sant ki la pou resevwa moun ki enfekte, resevwa jan de ka sa yo, fè fòmasyon, fè prevansyon, ale nan sant de sante ki pi pre w lan pou kapab mande yon prèp. Evite miyò pase mande padon. Brèf, si w rive la, kouri fè yon kout pye pou w gade kounye a ki lè ou kapab pran pep e ki gwoup de moun ki kapab pran pep.